E aprè midi an mwen salye chak zanmi ki toujou ap swiv nou sou youtube lan Donk kòm ou konnen sèk ou la pou li kapab toujou pote de bòn enfòmasyon ki kapab ede ou non sèlman nan tan prezan men nan tan k ap vini an Donk e mesaj sa ale plis pou jèn moun sitou sitou ki chili Donk ou menm tou ki pa chili donk petèt e pou e brezil yo tou pou Giyàn, pou Sendomeng, nan kèlkeswa peyi ke ou pa Ayiti. Ou menm tou petèt ki pa nan, ki, ki Ayiti, ki jwenn mesaj sa, si w gen yon zanmi w ki ap viv swa Etazini, e kèlkeswa nan peyi an, oubyen sitou Chili, Brezil, ou kapab pataje mesaj sa ansanm avèk li. E aprè midi an, donk Sègo, petèt anpil moun pa konn Sègo, donk. Mwen pèsonèlman nou se yon moun ki toujou ap chèche enfòmasyon pou ede jenès lan. E nou kapab wè m pa twò fè videyo souvan. E m pa twò fè videyo souvan. Donk si m t ap fè videyo m pa konn konbyen videyo m te ka lage nan moman sa. Men pafwa tan yo pa disponib tou. Aprè midi an e zanmi m yo k ap viv nan chili. Sitou jenès lan. Nou konnen gen anpil jèn gason jèn fi k ap viv nan chili. E mesye marye, madan marye, ou menm ki marye deja ki gen timoun nan chili. Donk si tou pou menm ki gen timoun nan chili, map mande n souple. E fè tou sal depan de ou la priyè mande Bondye gras, mande Bondye èd pou kapab grandi timoun ou an nan respè, nan lanmou. Avèk anpil fòmasyon e akonpaye l nan liy ou byen sou chemen edikasyon, sou chemen lekòl ede yo. Si w inen jodi a ou menm w ap pase mizè demen si Dye vle, lè w fin granmoun ou pa ka travay nan vye peyi fredi sa, timoun sa yo ap ede w. Men fò w fòme l byen paske Chili anpil jenn timoun se fimen y ap fimen nan lari epi y ap bwè, anpil pa sou lekòl. Men Ayisyen m yo, m ankouraje nou, ankouraje timoun yo al lekòl. Non sèlman ankouraje yo men akonpanye yo, ede yo fè devwa yo, ankouraje yo fè devwa, ankouraje yo fè etidye leson yo. E mwen kite mesaj sa, youn nan bagay ki motive m kite mesaj sa pou nou, donk se aprè donk antanke mwen se yon manm òganizasyon nan Chili, e aprè nou te fin patisipe nan yon grand reyinyon yè, e sa revòlte m pou m kapab ankouraje jenès lan. M p ap bezwen ba w detay sou reyinyon an. Pi devan n ap gentan konnen kèk detay, pi devan n ap konnen tou ki sa ki te patisipe, ki te di. Men, ki sa k motive m fè mesaj sa a? Pase, parapò nan tan ki te pase yo la, donk dezan de sla, ou twazan, katran de sla, senkan de sla, sizan de sla tou, parapò avèk kantite Ayisyen ki t ap antre nan peyi Chili, Kominote chilyèn nan, alò m p ap di tout, anpil ladan yo, sitou pou sa k pa konn li yo, k pa konn ekri, sitou pou sa yo ki pòv, ki malerèz yo, yo te mal wè nou. E se vre gen anpil nan nèg ki edike, donk pètèt rasis yo, ka ap te fè yon ti ptit mal konprann nou. Men pa kont, yo te gade n pi mal. Men jounen jodi an, m ap di nou sa, kominote chilyèn nan, sitou pou sa yo ki fòme yo, sa yo ki gen mwayen yo, sa yo k ap travay nan yon seri de gran kote, gran biwo sa yo, vwayaje yo. Jounen jodi an, yo kòmanse gade nou avèk yon lòt èy. Men souple, avan m fin di sa m ap di a, m ap ban n konsèy sa, Ayisyen m yo, Nou menm tou, ann fè yon efò. Ann mye òganize nou. Ann ni ini nou ansanm. Epi tou, ann eseye viv tankou moun ki fòme, tankou moun ki edike. Lè n nan machin, sispann pale anpil. Sispann ou pral di m telefòn nan se pou ou li ou fè sa w vle. Men konnen ke w ap viv nan relasyon lòm a lòm. Tou viv yon fason pou w pa deranje moun, pou moun pa wè w mal. Lè w nan travay, pa pale twò fò. Konn kòman pou nou pale, konn kòman pou nou fonksyone lè nou nan lari an. Lè nou nan mache yo, medam mwen yo, souple, pa pale twò fò. M konnen lè n fi, lè n rankontre n ap pale anpil wi, men pa twò pale anpil. Paske jounen jodi an, daprè analiz ki fèt e refleksyon ki fèt, yo kòmanse wè kominote ayisyèn nan yon lòt fason. Donk se pa pa, non sèlman pandan m nan travay, 1 an desla m gen yon chèf travay mwen ki t ap di m sa, li di m ke yo kòmanse wè jenès ayisyen an avèk yon lòt èy, E nan reyinyon m patisipe yè an, donk mwen pral aprann ke nèg ki fòme yo, nèg ki edike yo, yo kòmanse wè kominote ayisyèn nan avèk yon lòt èy. Se vre gen rasis, men rezon k pral fè yo pral wè kòmanse wè kominote ayisyèn nan avèk yon lòt èy, se pa rapò gen anpil jèn ayisyen. Jèn ayisyen m yo m felisite nou anpil. Pou menm ki fè efò, ki al lekòl. Malgre w te fin lekòl Ayiti apre l avèk pil diplòm, 20 plòm, 30 plòm ou yo, men sa pa t anpeche w lè w te rive isit, ou te al fè retofil ou pou te kapab valorize edikasyon w lan isit. M felisite nou anpil. E sa k poko fè l yo, m ankouraje nou fè l tou. E ou menm ki renmen sa l la, fè l pase. Kounye a, nèg yo, yo vin ap fè yon refleksyon, yo wè parapò avèk kantite Ayisyen. ki vin al lekòl, a, yo fè yon analiz, sa yo te panse de Ayisyen l pa sa vre. Pa bliye m di w gen anpil nan yo ki te wè Ayisyen kòm iletre, kòm moun ki, kòm analfabèt, kòm moun ki pa konn li, ki pa konn ekri, se konsa yo te panse l. Men, jounen jodi an tou, anpil Ayisyen k al lekòl yo, epi k fè kòmanse pale byen de kominote an. E tou, fòk mwen di nou la aktyèlman la, kominote chilyèn nan kòmanse sou tansyon tou, sou tansyon. Poukisa? Paske l wè kominote ayisyèn nan devwe e gen anpil gen devouman pou y al lekòl. E yo gentan konnen depi y al lekòl, yo antre nan inivèsite, yo fè yon brevè, donk brevè a se sa ki rele dezan an, enben yon senkan, yon dizan apre, pral gen posiblite e pou Ayisyen okipe anpil gwo pòs nan peyi an e menm nan bwat Leta a. Se sa k fè, ou menm k ap soufri, m konseye w prepare avni w. Prepare opòtinite k pral genyen. Chili, aktyèlman la Chili ap moute an pwisans. Tout moun konn sa byen. Chili ap moute an pwisans. Ebyen, e sa fè pandan l ap moute an pwisans lan, ou menm pou wè ke l ap moute an pwisans, fòk ou gen preparasyon ke ou fè. Si ou pa prepare, w ap tou rete nan mizerab, w ap tou rete nan kras paske w ap tou rete nan vye travay di. Ebyen, pou fason yo kòmanse wè Ayisyen yo, alò, sitou pou sa k al lekòl yo, men pa midi yo te wè Gotegrès. Ebyen, mesye yo kòmanse ap fè yon refleksyon, yo wè ke mesye sa yo, e sitou, lè w antre nan lekòl kote Ayisyen yo ye, Ayisyen souvan fè, anpil nan Ayisyen fè plis nòt ke yon valè Chilyen. Mwen menm an 2017 lè m te lekòl nan lise kote m te ye an, Majorite Ayisyen ki te ansanm avèk nou yo te fè pi gwo mwayèn pase anpil Chilyen. E nan pwomosyon m nan, te gen 3 filo e se yon Ayisyen ki te loreya, yon Ayisyen te dezyèm. Donk sa vle di, lè nòt sa a rive nan Ministè Edikasyon Nasyonal Chilyen, Chili, enben yo kòmanse sou presyon. Yo wè Ayisyen, jan yo te konprann nou an e pa sa l ye vre. Enben, ki sa m vle di n pa la? M vin ankouraje jenès Ayisyen m yo pou nou pran desten nou an men. Kòmanse reflechi Papa jan chili a ogmante kisa w pral fè lè chili li menm li vin yon lòt nivo eske ou menm nan lè nan lòt nivo wap tou nan menm sitiyasyon ke w ye an oubyen tou wap pase nan lòt nivo nan peyi an tou ou menm ki gen pitit ou janm diw la pa neglije akonpaye ti moun yo kal lekòl souple nou konnen isit chili anpil chilyen pa al lekòl. Anpil chilyen tou kòmanse al lekòl, yo pa fini lekòl, sak fè pitit yo fè pitit sak lage nan fimen yo lage nan fimen. Men ayisyen, yo wè ke ayisyen devwe. E sa fè m ankouraje w. Paran yo akonpaye timoun yo. Ayiti anpil paran konn lage timoun lè yal lekòl e kòmsi yo bliye yo pou yo ankouraje yo. Lè timoun nan gen devwa l pou l fè, ankouraje l fè devwa. Ou menm ki gen timoun ou k pral gen 12 an, k pral gen 13 an, 14 an nan tè a, pa kite se lè l fini lekòl pou fè l aprann yon metye, pou fè l aprann yon pwofesyon. Kòmanse pandan li nan lay 12, 14, 14 an, fè l aprann yon bagay menm se 6 mwa, l a kòmanse gen yon konesans toujou. Yon fason demen si Dye vle, menm jan jounen jodi an, kominote ayisyèn ki nan Etazini, ki nan Kanada, ki nan, ki Lafrans, Avan sa, yo te yo te kab mal wè yo tou. Petèt lè yo te fenk rive, yo te fè vye travay, menm jan avèk nou ki sitile. Men, lè yo kòmanse aprann, jounen jodi an, enben, kominote ayisyèn nan nan nan twa peyi sa yo, yo se yon kominote ki fò e yo wè yo avèk yon lòt èy. E menm jan Chili tou jounen jodi an, ki kòmanse wè wè Ayisyen avèk yon lòt èy, men pou yo kontinye wè nou avèk yon lòt èy, nou gen plis efò pou nou fè. Fòk nou kòmanse respekte moun tou, viv byen, viv tankou moun ki fòme. Epi se konsa, pandan sa k al lekòl yo ap fè efò, e jan m di nan byento, Ayisyen pral kòmanse okipe gwo pòs nan peyi an paske n ap etidye, gen k ap etidye sa k nan inivèsite yo. Ou menm, pou m fini avèk videyo an m pa vle fè l twò long, Map konseye w petèt ba yon ti nivo etid ou. Men si wè gen posibilite pou fini lekòl ou isit lan, wè si wap fini lekòl. Menm si w te fini lekòl ou poko al aprann anyen, papye reto filo isit lan, tèl se lòy kwaltro medyo a, anpil travay wale yo mande w li, lap bon pou ou. Ou menm tou ki te fini lekòl, depi Ayiti pa vle tounen lekòl isit lan. Enben, se vre peyi a pa, Ayiti pa bon, men fè tout sak depande ou, legalize papye w lan Ayiti epi fèl vini isit, lèl rive isit, Tradwil, lè w fin tradwil, al valide l nan Mineduc. Mineduc, al valide l nan Mineduc ki se Ministè Edikasyon Nasyonal Chili an. Ebyen, al valide l. Lè w fin valide l, l ap itil ou. Epi se konsa, kòmanse reflechi si w ka al etidye pou al etidye. Epi tou, Ayisyen k ap fè biznis yo. Reflechi pou nou wè kòman nou kapab fè biznis nou pou n avanse. Paske kominote Ayisyèn nan, m ta renmen nan senkan ankò. Pou ke anpil vye travay nou ta fè, lè nou rive nan konstriksyon yo panse se kòm Ayoudante yo kapab pran nou, kòm Holnada yo kapab pran nou. Men pou yo kapab kòmanse rele nou kòm Maestro, kòm pwofesyonèl, kòm elektrisyen, kòm karelè, kòm bòs mason, kòm bòs pent. Lè nou nan lòt enstisyon yo pou kòmanse wè dè kontab. Anpil lòt ankò. Nou kapab Ayisyen, m konnen n kapab. E tou, tout nasyon konnen ke Ayisyen kapab. E yon nan dènye enfòmasyon map fin pataje ansanm avèk nou, se yon dènye, se yon enfòmasyon yon nan chèf la yo tap pataje ansanm avèk mwen nan ane ki te pase anwo, li fèm konnen ke kominote chilyèn nan gon etid e yon analiz yap fè parapò avèk ti moun ayisyen kap grandi yo. Yo ap reflechi pou yo kapab ba yo plis ankadreman. Pou ki rezon? Se paske yo di ke Ayisyen gen fòs, Ayisyen kapab, ebyen gen anpil ladan yo ki pral itil yo nan foutbòl. Yo di si nou gen kèk grenn Ayisyen anndan foutbòl, l ap ede nou anpil. Donk se sa Chilyen te pataje ansanm avèk mwen. Donk ou menm ki paran, m pa konn ki efò ou pral fè, fè yon efò anplis pou ke nou kapab grandi timoun nan nan lòd avèk disiplin, avèk respè. Epi demen si Dye vle. Vye peyi sa yo vye peyi fredi gwo chalè lè w pa ka travay timoun sa w te byen fòme w te byen edike l ebyen kite m di w se li menm demen si yo k pral premye minis ki pral depite ki pral avoka ki pral agwonòm ki pral medsen ebyen ki pral enjenyè se li menm ki pral ede w atè a si tout fwa w pa w kite peyi a anpil nan nou pa pral ayiti ankò anpil nan nou pa pral ayiti se la a n ap granmoun men lè w granmoun la a Ou gentan gran deja, ou menm ki nan 50, 60 ans, 60 ans. E timoun ki pou do aprè sa. Ou menm tou ki fèk gen timoun yo, depi kounye a. Komanse akonpaye yo, pou yo avanse. Demen si Dye vle pou yo kapab ede nou. Se ansanm de fòmasyon sa nou tap kite pou nou. Ou menm ki pa viv chili, ou ka fè nenpòt mo, fè yo tande l. Pou yo kapab ankouraje. Ebyen, bon Dye ansanm avèk nou. Deja m espere nou tout anfòm. Amen. Rete anfòm, bon Dye avèk.